Mwen pou lekòl nasyonal nou yo vin sa yo te ye nan letan. Pase wap wè lè lise nou yo te bon, lè lekòl nasyonal nou yo te bon, nou wè kòmsi ki kategori moun nou te bay. Wè kounye a gwo ekip medyòk. Wè kounye a nou bay yon pakèt medyòk, seri de nèg ki medyòk, wè nèg yo medyòk nan sa yap fè a. Sa vle di e pa mwen ki pou di pèp sa a pran lari non. An nou pa wè pou nou pran lari pou nal goumen kont nèg sa yo. An se mwen ki pou di nou pran lari. E ke pou nal dechouke nèg sa yo. Map pale avèk etidyan yo. Pitit malere malerèz k nèk ki nan geto menm jan avèm yo mesye. Map pale avè nou. Ki se etidyan ki kòm si m ta di w ki wè ki wè pi byen pase manman nou a papa nou. Paske anpil nan nou ki etidyan menm jan avèk mwen menm. Manman m pat manman m pat konn li. Men. M fin lekòl. Men kiyès ki fè m fin lekòl? Se gras a manman m. Se yon fyète mwen menm lè m ap pale pou m di sa. E paske manman m te vle yon bagay pou mwen ki fè l voye m lekòl. Nèg sa yo manman nou ap vann nan Kwabosal la la. Manman nou se ti machann sara. Li fè efò avè nou. Li fè mesye nou fin lekòl jwenn jodi a nan inivèsite mesye. Fò nou ede travay sa yo fèt wi. Pa okipe moun k ap di w Babekyou se chèf gang. Babekyou e bandi. Babekyou ap travay pou Jovenel. Tout sa se sistèm nan nèg yo kontwole. E sistèm nan nèg yo kontwole se sa yo fè nou kwè. Goumen jodi a n ap fè la e pa goumen Babekyou. Goumen jodi a n ap fè a la e pa goumen Jovenel Moïse. Goumen jodi a n ap fè la e pa goumen opozisyon. Goumen jodi a n ap fè a se yon goumen pou nou dechouke tout sistèm santi sa m ap di a la. Goumen sa m ap fè jodi a se yon goumen pou nou fini avèk bagay se nèg sa yo. E nèg sa yo ki gen ki gen makèt, e yo k gen bank, e yo k gen mezon machin. Bon, m ba yon ti nèg nwè defi, wa fè wa fè boutik. M ba yon ti nèg nwè defi fè makèt. Fè makèt. Pou wè si yo pap touye w. M ba w defi fè makèt. Epi yon ti nèg nwè fè makèt. Nèg ki di nou nan opozisyon yo. Jounen jodi a, m ba nou defi. Denonse siwo libanè sa yo si nou kapab. Nou konnen nou pa kapab. E yo k bòs nou. E yo k ba nou kòb. Ou pa wè Nanip anonse yon mouvman pou n mande jistis pou Ayiti. Ou pa wè chèf polis la gentan sòti nòt li l di w pa gen manifestasyon. Men m pral rive sou polisye m yo paske lapolis la se yon bagay k ap kangrennen avèk koripsyon. M pral pale avèk polisye yo. Se sa k fè videyo a gon ti jan long. M di w chita paske jodi a n ap nou fin pale de sistèm nan. M pral eksplike pèp ayisyen an paske yon lapolis eske lapolis ka fonksyone san ransèyman? Kot kòb ki disponib pou ransèyman lapolis la? Lè w pran yon polisye k ap travay Pòtoprens ou transfere l ou voye l Jeremi ou voye l Okap polisye sa pa gen moun Jeremi li pa gen moun Okap lè l rive kòman l pral viv lan komisarya? Eske pa gen yon kòb ki disponib pou sa? Fich gaz lapolis yo. Wap nap wè yo fon ekip prefix. Pou kisa yo fè prefix yo? Yo pa fè patwouy. Se pou yo kapab ekonomize kòb gaz la. Fich gaz la nan men yo. Gon ekip kòb nèg yo ap vòlè nan tèt polis la, enpi podyab yap itilize polisye parèy mwen yo kont mwen. Map tou pwofite salye Yanick. Byenke. Pandan map salye Yanick lan gon grenn erè ki fèt nan goumen Yanick tap fè a Yanick pat sipoze kite nèg yo politize SPNH 17 nan menl Mwen menm wè nèg yo lage 100 mil alè konsa dèyè m e paske fòs revolisyonè jenèf lan fanmi Ade manyen youn manyen tout pa sou kontwòl yo wi an si lè Nenel Cassy te ka pran telefòn li poul relem poul dim Babekyou bloke peyi a Fè fòs revolisyonè bloke peyi a. Ansyen André Michel te ka pran telefòn li pou l rele m pou l di m bloke peyi a. Ou panse m t ap gen rapò k t ap sòti kont mwen? Men menm jounen jodi a mesye, m prè, nèg Bèlè yo mesye, nèg Bèlè, nèg ri Sen Maten, nèg Ba Dèlma, nèg riyèl Maya, nèg ri Timas, mesye Izo, Ti lapli kris la. Mesye nèg 400 marozo yo mesye chen chen an mesye tout baz tout kote ki gen zam mesye map met ajenou nan pye nou nèg bèlè bon fè lach nèg bèlè bon fè lach nèg bèlè m met ajenou nan pye nou nèg ri timas nèg ri elmaya m pa met ajenou nan pye nou pou tèt mwen non si nou vle na touye m aprè men nèg bèlè mesye rejwenn nou nou mesye ann fè goumen ansanm non mesye. Nèg li ti mas byen jwenn mwen non mesye epa lapè pèpè a tout kèm mesye ti Gabriel mesye ann met tèt nou ansanm non mesye se a tout kèm wi mesye a tout kèm wi mesye map mande nou ann fè lapè mesye ann fè goumen poun libere peyi sa jodia nou gen chans mesye met ajenou nan pye nou mesye men mwen met ajenou nan pye nou a tout kèm mesye mesye jodia nou gen chans mesye nou gen zam sa yo nan men nou yo di se bandi nou ye yo di se gang nou ye mesye Men yo pa janm di kiyès ki ba nou zam lan. E yo k met zam yo anndan geto yo mesye. Mesye ann met tèt nou ansanm non mesye polisye yo la polis nasyonal dayiti mesye met ajenou nan pye nou tou mesye. Mesye sim te fè nou bagay ki mal m mande la polis la padon. Men mesye nou konnen nèg kap bat pou mete nou devanm yo mesye. Nou konn nèg sa yo se pwoblèm pèsonèl yo yo genyen paske yap fè travay bòs yo. Mwen oze ki moun mwen ye pou map pale de siwo libanè Ki non fanmi m, sa m te ye piske yon ti machann manje pou m ap denonse sistèm kowonpi, sistèm santi sa mesye. Polisye yo gade pou nou wè nan ki sitiyasyon n ap viv, gade eta komisarya yo, gade materyèl nou genyen pou n travay yo. Gade lè n fin travay mesye mwen m konn sa n ap andire, pafwa nou konn anndan cha a, nou kite lakay nou san manje. Pafwa fèm kay nou konn bout, nou pa menm ka peye kay nou menm. Pandan gwo chèf ap bay ti mennaj yo pil fich gaz pou gaspiye, pandan gwo chèf ap pran lajan lapolis la ap gagote mesye, nèg yo gen bòs yo mesye, mesye sim te fè yon polis yon bagay ki mal mesye met ajenou nan pye nou mande nou padon mesye ann met tèt nou ansanm ann fè goumen peyi sa mesye, mesye ann met tèt nou ansanm poun libere pèp sa mesye. Jodi a n pa ka kite Jodi a n pa ka kite pèp la nan sa l ye la Talè m telefòn mwen ap sone Jodi a la Nou pa ka kite pèp la nan sa l ye la Rezon k fè nou pa ka kite pèp la nan sa l ye la jodi a la Paske pèp la gen anpil espwa sou nou Lè m ap pale de revolisyon Lè m ap pale de revolisyon Anpil moun pa konnen Kòmsi y ap di a e babekyou E yo pa pale de revolisyon e babekyou dechoukè. Mesye nou konn sa nap di yo e manti mesye. Mesye nou konn sa nap di yo e manti. Nou konn se manti yo ye mesye. Nou konn se manti. Jodi an met tèt nou ansanm pou nou fè goumen peyi. Jodi an met tèt nou ansanm. Bon nou konn nou konn vrè enmi nou yo mesye. Nou konn vrè enmi nou. Wè son okazyon, son chans ki prezante wi. Nou konn vrè enmi nou yo wi mesye. Fidel Castro di l wi, yon pèp ki pa gen dlo, yon pèp ki pa gen lopital, yon pèp ki pa gen kouran, yon pèp ki pa gen edikasyon, pèp sa gen dwa pou l an rebelyon wi. Pèp sa gen dwa pou l an rebelyon wi. Mesye fòk nou pran lari a. Fòk nou pran lari a pou n al manifeste, fòk nou pran lari a pou n al dechouke vòlè sa yo. Nou konn enmi an deja. Nou konn enmi an men wap wè tchoul sistèm lan wap wè tchoul sistèm lan kisal fè wap wè tchoul sistèm lan byen rapid li gentan di w manifestasyon paka fèt sou vwa piblik lan wap wè tchoul sistèm lan kisal di w wap wè tchoul sistèm lan ou konprann mwen li pral met polisye yo polisye ki menm jan avè nou yo wi. Polisye komsi ki ret anndan delma 32, anndan e sou bèlè, polisye ki ret delma 6, polisye ki rete site solèy, polisye ki ap viv anndan geto menm jan avè nou yo, e yo menm yo met anndan cha pou ap tire sou moun ki menm avè yo a. Mesye ann pran konsyans mesye paske batay sa pou libere peyi a, sa nou ap mande a nap ka jwenn li wi, pi bon kondisyon travay, bon jan asirans pou nou. Kay pou polisye yo rete. Bon jan lekòl pou pitit polisye. E pa moun k ap vin pase nou nan betiz non. Tankou gen yon politisyen ki lanse yon pwogram pou tout polisye ki mouri oubyen polisyè ki mouri, y ap bay madanm ou 10 katon ze mesye. Konbyen kòb yon plato ze vann? Yon plato ze vann 80 dola, 100 dola oubyen 120 dola mesye. Ou bay madan polisye a 10 plato ze poul vann pou 800 dola pou 1000 dola. Sa vle di wè nèg yo nèg yo pa respekte nou mesye. Mesye nèg yo pa respekte nou. Jodi a map pale avèk lapolis la. Map pale avèk frèm yo mesye. Map pale avèk polisye frèm yo mesye. Mesye pa okipe neg kap ba nou vye lod pou nou tire ou konprann mwen pa okipe neg kap ba nou vye lod pou nou tire sou sou sou pep la kap manifeste mesye paske sa pep la pral mande a moun sa yo pep la ap mande pou dechouke a se moun sa yo k koz mize nou mesye kite pep la manifeste mesye neg a zam yo neg bèlè neg ritimas neg ri senmaten neg delma 6 delma 2 delma 4 neg lasalin. Ti Gabriel nan site solèy. Nèg nan laplèn tout kote ki gen zam yo mesye nèg 400 mawozo yo mesye mesye ann fon sèl ekip non mesye poun fin a nèg sa yo nan peyi a mesye ann fon sèl non mesye poun fin a sistèm sa mesye ann met tèt nou ansanm non poun fin a nèg yo mesye se nèg sa yo k mizè nou wi se nèg sa yo k mizè nou wi mesye jodia ou panse se mwen ki elmi nou. Nou panse se mwen ki elmi nou? Se yon ti nèg nwè menm jan avè nou m ye wi mwen ki elmi nou. Ou wè tèt mwen? Ou pa yon tèt grenn?